Hello tout bèl cheri m yo byenvini sou chanèl Heure Design Creations Guys jodi a m pote yon lòt bèl ti resèt pou nou mwen pral moutre nou kòman mwen fè lwil zonyon mov ansanm avèk jenjanm nou itilize tout engredyan sa yo pou nou fè manje an menm tan yo gen anpil enpòtans yo e osi lè nou itilize yo nan cheve nou dabò nou pral pale w de benefis zonyon genyen nan cheve nou zonyon an li ranfòse sikilasyon lè ke ou masaj Ju oubyen lwil zonyon an nan po tèt ou, ebyen li ogmante san nan kitikil cheve an kap pèmèt cheve w grandi. Li anpeche cheve a twò fen e li anpeche cheve w kase. E se yon engredyan ki chaje antibakteri. E si w son moun osi ki gen cheve w kap plede kase, ou gen tèt ou chòv, whatever, gon bò tèt ou ki manje, ebyen ou kapab toujou masaj zonyon avèk jenjanm e ju an oubyen lwil lan bò tèt ou ebyen konsa cheve w kapab kòmanse pouse jan ke wap gade nan foto an la sa se yon foto avan e apwè e nou wè chanjman ki fèt e engredyan sa yo pwisan anpil guys donk mwen pral moutre nou kòman mwen prepare resèt natirèl sa rete branche. Sa a se prèske 2 tèt jenjanm ke mwen genyen, e mwen lave yo dabò, epi apre sa nou wè m genyen yon mòso e zonyon mov ke mwen genyen bò kote m pou m kapab fè resèt lan. Mes amours an nou kòmanse. Sa se ji. Jenjanm mwen guys, jenjanm mwen, jenjanm mwen, jenjanm mwen e sa se zonyon mov mwen. So nou pral komanse nap netwaye l, nou retire ti kote ki fennen yo. Ok, so nap koupe l, nou kapab graje l, ok, mwen pa yon moun ki renmen graje bagay, piske li fè m pran twòp tan. Li fèm redi, li fèm pran twòp tan so m jis renmen blende a fèt mwen m fin avèk sa nan kèlke minit. So ou kapab blendel nan gaj. Dakò? Ou kapab gade nan gajel nan gaj. Wap metel nan um, sou ya. So si ou gen difikilte blende, li pa li pa egzakteman bezwen jan de stil de blende sa yo. Dakò tankou m di ou ka pran gaj ou Ou grajel sa pa yon pwoblèm paske gen moun ki fèl konsa. Donk se mwen menm mwen diw ki gen pwoblèm avèk graj. So mwen prefere blendel poul ka pran mwens tan. So nap pran moso zonyon. Mete ankò. Ok. So sa koum di nou, an atadan mwen sèvi avèk sèlman lwil oliv. Pò sa ke nou konnen m fè resèt anpil. So, gen nan lwil yo mwen odè, gen ladan yo tou mwen gen pou m al achte nan store. So lwil yo anpil e fok ou fok ou prè pou depanse guys paske se um cheve natirèl so ou bezwen sèvi ak bagay ki natirèl pou yo kapab grandi. So men li nou pa blende l nou pwal blende l um si ou vle tou kapab gaje l epi ou kite l tranpe nan lwil lan pou plizyè jou lè konsa ou jwenn pi bon nutrients la ou mineral lan whatever si ou pa gen tan tou ou pa gen pasyans men sa se yon mwayen oups se yon mwayen ki pi rapid sa se yon mwayen ki pi rapid pou m kapab jwenn sa m bezwen an se ta kou

An atandan, ok, men li. Apo sa map desan li. Le koman se bouyi, map desan li pou kap ap fwi tou piti, tou piti, tou piti. Dako, guys? Li bon. Dako li nou si li chanje koulè so nap etèn li nap metel nan frizè an poul kapab frèt poul kapab frèt epi nap koulel really guys jenjanm avèk zonyon mov. Nou wèl mes amours li gentan frèt donk nou pral koulel.

M pral lave menm. You guys see that? Mmm. Li santi bon. Chou jan m nan fè l santi bon. So nou pral koule l mete nan sa.

Depi w gen cheve k ap kase, depi w gen cheve ki pa ka kenbe longè yo, tretman sa se pou ou. Cheve yo pa dwe ap grennen, yo pa dwe ap kase. Paske tout tan cheve ap grennen, y ap manke founi, tout tan y ap grennen tou, y ap manke longè. W ap panse cheve w pa janm pouse, epoutan, si w taye cheve w tèt ti gason, ebyen w ap wè ke li pa pran anpil tan pou cheve w pouse. Sa vle di cheve nou tout pouse demi ench chak mwa. Men, Se longè an, se konn kijan pou kenbe longè lan, se sa kap fè cheve ou vin pi alonje, pi long. So, li gen zewo ladan l ki ekstrèmman bon pou cheve moun kap plen degrennen, so nap ankouraje ou mete l nan cheve ou, fè tretman sa pou cheve ou. So, cheve m te gentan lave. Ok. Chak jou se konsa m fè cheve m dakò Jodi an m mete lwil sa demen si demen m mete yon lòt lwil Lwil ede cheve nou grandi anpil anpil anpil So ou bezwen lwil nan cheve nou So m ap vini avèk plis resèt pou nou toujou guys. Paske tout tan w ap eseye plis diferan vitamin, mineral nan cheve w, konsa w kapab jwenn youn ki fè cheve w pi byen, epi ou kenbe l, ou konprann, oubyen ou kontinye eseye itilize yo. Paske yo trè natirèl, so yo ede cheve an anpil. So, men yo guys. Ou wè jan chevem ye m penyen chevem konsa li toujou fèm yon semèn ok nan stil protective poum pa plede manipile chevem pou yo pa kase oubyen poum pa pèdi prent yo paske se longè nou bezwen dakò so antouka mèsi mèsi a ou menm ki tap gade nou. Mèsi paske w toujou pase sou chanèl lan, w toujou sipòte nou nan tout sans. Antouka guys pa bliye like video an, j'aime video an, pataje l pou mwen mes amours, pataje l sou tout rezo sosyo yo pou nwen, se youn nan meyè fason nou kapab sipòte chanèl lan. Mèsi! Bye bye!